Ok, bon sa map di mèt mwen. Epi m di mèt mwen oye, on, on metye m bezwen al aprann la, on metye manyèl bagay sa yo m bezwen al aprann, pase peyi a pa ofri anyen, mèt mwen ap ede m paske mèt mwen renmen ede jèn. Ohh.
M pa son w lè ankò m espere w de aza ok a m santi m la a m wè nèg yo vrèman nèg yo vrèman panike anndan an wi 1 mèt 50 sa 1 mèt 50 sa manke m blofe bebe.
Bon men lap vini m panse m sove m sove la. Bad boy Bad boy Bad boy Sak pase?
Ah ou konnen Mèt Moy Bagay yo pa bon Mèt Moy. Men jis kote m ye la mesye nou wè m la? Oh ah monchè Mèt Moy ou konnen nou konekte Mèt Moy. Depi w yon kote m pa ka pa konnen non Mèt Moy. Nou konekte wi Mèt Moy. Anmweyy depi w di m.
Mèt Moy, depi maten map tann ou wi mèt Moy, depi lè ou antre. Ou konnen gen 1 mèt 50 nan la fò nou respekte li koz de bagay sa yo. Wi m konprann, m konprann tout bagay mèt Moy. Depi lè ou antre nan otèl la mèt Moy, m gentan antre nan otèl la, m pase pran lòt ti zanmi m nan ti po. M te nan otèl.
Oh mèt Moy, e ou konnen mèt Moy, nou konekte, depi machin nan yon kote ou yon kote mèt Moy, m konnen wi. Depi ou di. Depi ou pase selman Mèt Moy, sant pafen sou an gentan gentan antre tout anndanm wi Mèt Moy. M pran zanmim nan nal nan otèl la Mèt Moy. Mal met may, m ou konnen m te bezwen pale ansanm avè w. Lèm antre nan otèl la, m pran pòze chanm m bezwen. Kounya la nèg yo, jeran ansanm avèk lòt mèt otèl la, nèg yo mete nou deyò tankou chen. Wè kòman ou ka ede m non mèt Moy pou m aprann yon metye manyèl mèt Moy. Pwoblèm mwayen ekonomik fè m pa ka aprann anyen non mèt Moy.

Tou lagem nan yon travay non mèt mwen poum enjoy mwen. Kèèt mesye, nap mache avèk ou wap wap mache avèk 2 balèn mezanmi, yon balèn pou yon bagay yon lòt balèn pou yon lòt bagay. Ok, pa gen pwoblèm mèt mwen, pa gen pwoblèm. Ou di m se yon metye, yon bagay ou bezwen al aprann. Mwen di w vin kote m madi maten ou mèt vin kote m. Pa gen pwoblèm mèt mwen, map vin jwenn ou mèt mwen. Pa gen danje zanmi. Pa gen pwoblèm non mèt mwen. Anben ok.
Pa vin avè lòt moun non frèm. Pa gen pwoblèm non mèt mwen. M ale wi. Anben ok dakò.
Anben ok. M ale wi mèt mwen. Ok dakò.
M ale wi mèt mwen. Ok pa gen danje. Mesye. Ki kòm li banm randevou madi. Madi si Dye vle m ap fè tem pi chèch. A se pa sèl bagay la wi mèt mwen ede m aprann fò mèt mwen ka fò mèt mwen met yon ti bagay nan pòch la tou wi menn.

Ti chemes yo ti blodè. Wi ou menm. M ba nou silvouplè. Eskizem wi bèl bèl ti blòdè si w fèm fèm fèm kado 25 goud m ka al pran w ti manje. Fò kado 25 goud. Wi. Se pa ou menm ki te nan otèl la? Wi, bay fo. Bon kounya e 2 djòb ou gen, lè w sot nan otèl la w vin mande tou, kounya la sèvyèt sa k nan men w la ki djòb wap fè? Ki djòb wap fè avèl la tou? Wi.
E grangou m e grangou komsi pou m. Ou grangou kite otèl la ou vin mande. Non, misye revoke m wi. Misye revoke w?
Jan w t ap blaze m avan yè a la vre. Mwen menm ki pa m rekonèt ou. Direktè! Direktè!
Ou fè kisa? De chanm, ou wè nou dek ansanm, medam yo dèyè. Woy!
Pòtoprens kraze! Direktè!